Bonjour bonsoir mes amours byenveni ankò sou chanèl mwen an mwen kontan paske mwen gen plizyè plizyè nouvo abòne map diw ke ou lakay ou fè saw vle il sifi ke ou respekte nou men fè saw vle mete w alèz paske ou lakay ou. Map di avèk ou menm ki toujou gade video m yo men ki poko abòne panse a fè sa pou nou silteplè paske m konnen ke se pa anvi an ki manke ou an ti jan retisan men eseye fè sa pou nou ok pou moun ki pa konnen non m non pa m se Dalida Augustin ok jodi a mwen vini avèk yon nouvo video pou nou video sa se pou m pale de maryaj un peu ok nou pap long nou pap long paske m pa vle ke mwen parèt trò lasant ok men map fè yon ti pale nou de maryaj epi humm kòman kèk moun rantre trè mal trè mal nan sa nan lyen sakre sa ki rele maryaj ok euh. Nòmalman maryaj depi ou tande maryaj li se inyon 2 moun ok li se inyon 2 moun m pa konnen si li konn fèt lòt manyè men mwen menm se konsa mwen wè se inyon lejitim 2 moun ok gen anpil moun ki pran maryaj nan yon sans ki trè vag pa egzanp gen moun gen moun jis pou yon rezidans Yo marye. Gen moun ki marye paske yo tande ke tout zanmi yo fin marye e ke yo menm yo santi yo pap ka rete nan solitid lan, yo jis marye pou sa. Gen moun tou ki marye pou fè on pitit, ok, pou yo kapab gen pitit e pou sosyete a pa pale mal de yo, paske anpil moun ap viv pou sosyete a byen sur, yo oblije marye. Gen moun tou. ki marye paske si yo pa marye paran yo ap mete yo deyò. Gen moun tou ki marye paske travay yo pou yo ka jwenn pwomosyon mande ke gen anpil djòb ki mande sa. Si moun nan marye li pi byen pase, si moun nan gen pitit li pi byen pase ladan l, gen moun ki marye pou sa. E tou n ap toujou jwenn ke gen moun ki marye pou lanmou. Marye pou lanmou an se yon ti minorite zuit, pèmèt mwen di sa konsa, ki marye pou sa. Ban m di nou byen, tout fwa ke ou marye, se pou de rezon banal, de rezon non sanse ke ou marye, pa gen anyen ki pral fè ke relasyon an rete jan l ta sipoze ye. Et à vous dire que gen moun ki gen 30 ans ou plus maryaj ou byen 15 ans maryaj tou e ki pa viv menm 1 an de bonè ladan l. Poukisa? Se paske maryaj lan te fèt sou yon movèz baz. Ok? Puiske yo marye pou dè enterè ki pa lanmou. ki pa au nom de l'amour, nòmalman maryaj sa pap janm byen pase jan l ta sipoze pase, ap toujou gen bokou bokou bokou de difikilte ladan l, e sesi e nan nan nan yon laps de tan wap toujou tande ke moun sa yo anvi kite, yo anvi divòse. A mon avis, Moun, yon maryaj ki sipoze e ki ap reyisi, se de moun ki mete tèt yo ansanm, ki chwazi pou yo marye o non de lanmou. Ok, yo chwazi pou yo marye, yo pran desizyon sa, yo di ke ok fòk e vi ke yo ansanm, yo renmen, kè yo ini e yo kapab mache de pè, yo kapab e ini panse yo tou. e yo gen de plan komen, yo gen de zaksyon komin ke yo vle poze, e sesi yo vle legalize relasyon yo, moun sa yo chwazi marye, lè sa lap difisil pou swa bouch pèp la, ou byen de dotre choz ki konn gen nan relasyon kraze maryaj sa konsa. Konnen kijan wap marye, konnen sou ki baz pou w marye, konnen poukisa pou w marye, ok. Pa bliye ke enterè, lòt enterè ki pap itil anyen, otre, kòman ka di sa, lòt enterè, depi w pa gen enterè lanmou nan yon relasyon, pa lapèn ke ou marye. Mwen gen plizyè pwen ke mwen bezwen devlope sou sijè maryaj la. Gen youn ki trè trè trè enpòtan pou mwen, koze gason k ap bat fanm e fanm k ap derespekte mari yo tou. Mwen gen pou m pale de li trè byento. Alò sa depan de ankourajman ke nou bay. Mwen swete ke ou te renmen videyo sa. Jan m te di nou an li pa ase long pou n te kapab gade tout. Ba l yon. thumbs up ok epi patajel avèk yon zanmiw kite yon kòmantè anbal kisa ou te renmen ladanl kisa ou pat renmen ladanl epi a la pwochèn bby.